Jan sa ye map vini kanmenm paske m renmen sa bon sousou se tenten m menm ou chanpyon hahahaa m bay tout sekrè m isi e si w al pati nan tenten m menm ou tou bon sou mwen pandan wap fè alsiyis wap fè alsiyis wap souse tenten m ou tou chanpyon paske sa m renmen anpil de m jwenn sa yo m gou gen de bagay m renmen nan sèks mwen alsiyis mwen souse tenten m de m jwenn de sa yo tou chanpyon m pa bezwen anyen ankò ke w te bon m pa bon. Ok biggy detay la e biggy detay rele nou anpè tifon ale biggy detay 2100 moun kap tann ou la biggy detay rele cho a pou moute avèk e avan nap pale de alsis la souse tete a banm diw sa klè banm mse grenn nèg mpa egzije fanm banm ti souse tetem banm ti alsis mwen fè bri nan zòrèy mwen yon vye mawozo mwen yon vye abòdjò mye mwen banm ti alsis mwen biggy rele cho a biggy dil la biggy rele cho a. Jan w konn fè l la. Mwen m son grenn nèg m pa egzije fanm wè ti souse tete m ti fè asistan telefòn nan zòt m se grenn egare m tou vini wi e m rele anpil tou wi hahahahahaha m se nèg ki grenn avantaj m pap kite fanm rele pou wap fè alsis map fè alsis e konsa m fonksyone man m se grenn nèg ki pap kite fanm fè alsis pou kont yo bgy sou la rele cho a. Yon fanm map valsis map valsis tou Mwen vle li fini m mwen fini Mwen m pa nan konpetisyon ak fanm mwen menm M pa nan konpetisyon Wap valsis map valsis Pase li dous pou nou tou lè 2 Louvre map fè si bagay kraze a Pandan wale kraze a la Li bon poul bon mwen Ki komsi wap fè tout enteresant sa yo Mwen m di grenn m di tout fanm sa la M klè Parèt nan zòrèy mwen rele m papi Depi w rele m papi m tou klè Hahahaha. Depi ou rele m papi, m bò tout afè mwen, m tou vin. Antonin cheri ouvè kò w kale kò w gen jan w gen lòk sa deyò. Jodi a la e 7 e 7 21 n ap fè yon m la pou nevè. Biggy detay rele show a jan w konn rele l la pou m pran Biggy detay. Gade nèg k ap pale mesye. Al di alsiyis la anpil nèg pa konnen. Alsiyis la eksite w. Mwen pa bezwen anpil bagay non. Biggy dim li paka rele Biggy dim Biggy rele Joa Biggy rele Joa pou m pran jan w konn rele a Biggy Biggy mete granmoun di w bare pèp la ap chache w Biggy Biggy pèp la ap chache w ou si w paka rele m m ap bay tout enfòmasyon rapid rapid e n ap mete rès enfòmasyon pou ti manzè Biggy fè apèl a Joa ap lage la. M se grenn nèg m pa mèt defanm mwen On grenn bay m bezwen Ban m dyèl sis mwen Ay m renmen l anpil m sa a m renmen l anpil Hahahahaha Ok Biggy di l paka rele Biggy antre anba cho a fon lòt bagay. E klèb mwen anvi tout fanm m konnen mwen malziyis mwen pase vin nan zòrèy mwen banm bri e m tou vini tou wi ou tou bon sou mwen si m gen nenpòt kòb la ou tou mèt tou pran l pase rele anmwey fè menm si se fek anmwey banm banm banm banm afè m la rapid rapid nou paka jwenn bigi detay e bigi detay te gentan le cho a byen pwòp san pwoblèm la n paka jwenn bigi n ap mande kote pwoblèm sa ye bigi di l paka rele cho a pandan bigi la bigi met granmoun sou bigi ou ka rele cho a bigi. E ok banm chache biggy kote misye la. Ayy m rele biggy de time voye m di biggy kote w ye biggy de time met granmoun sou nou paka jwenn biggy de time m envite biggy m envite biggy guys m envite biggy nou paka jwenn biggy de time e la rapid rapid nou paka jwenn biggy 2000 sèm nap tann biggy de time nou paka jwenn biggy de time e la rapid rapid pi gwo dezòd ki fèt nan lakou nan lakou e nan lakou new york city. Se ekip Jazz Payas e ki pa remèt anyen. Lè w pran ekip tankou gen 2, ki gen 2 vagabon tankou D-Perfect e D-Perfect e e Tokele Steve Kea, 2 vagabon sa yo, yo pa ka pote anyen pou ekip. Lè w pran ekip, m ta renmen konnen eske Drasso, Maestro Drasso, eske Maestro Drasso, eske Maestro Drasso, eske Maestro Drasso, Eske maestro de la son se maestro jazz sa. Kounye lè w gen vye shabba bon ekip ap peri la ekip ap tonbe e klass m di nou sa klè e dosye klass la son dosye map kite pou demen dosye klass la son dosye nap manyen nan dimanche se paske sa klass sa klass fè ekip la la nap mande sa klass fè ekip la la. Ekip pa merite sa. Nap mande sa klass, sa klass fè ekip la la, ekip pa merite sa. Kounye a kòm Pipo kòm figi di, pou Pipo ap di monchè e ekip kòmanse twò ta, non mesye tande byen, Shabba ka ta gen tout defo, ann bay ekip love la pase pa bliye klèb sa klass fann li nenpòt 10 fwa, 13 fwa, 14 fwa. Lè w bon djaz tankou ekip, Shabba gen ka tout defo. Misye ka tripotay. Shaba gon grenn defo tripotay visye. Shaba gen de defo tripotay visye. Men mesye lè n pran yon djaz tankou ekip nou pase nan paswa konsa. Epou n te kite, epou n te kite, epou n te kite ekip. Fèmen show a, Klass pale Klass mesye tande byen Klass pa gen pou l prouve ankò Lè w gon djaz tankou Klass, Klass pa gen anyen pou l prouve pi jis ankò Nèg m konnen k se pa nenpòt sa si se ta yon nèg konsa Mesye si biznis sa e nou k ap mennen l konsa mesye Kote bagay sa ap rive mesye Pou Klass pran ekip li fèmen l konsa nan New York City Si w dakò jwe avè m fò w ban m love Ey nèg okap ey nèg okap nèg okap e chen wi nèg okap e grenn nèg depi yo rayi yo rayi w pou lavi wi nèg okap se chen wi depi nèg sa yo rayi yo pap janm renmen w pou lavi yo non mesye nan eta nèg yo imilye ekip la yo imilye ekip wi si kòmsi si klass te vle kòmanse bal la monchè banm kòmanse l banm kòmanse l pou ekip M bay ekip love la tande e love li ye tankou mwen menm la m gon show kap vini la nèg m menm pa nèg love la paske pa gen m pral pran m se mèt Facebook tande byen pa gen anyen la m pou fè ankò m se grenn nèg kap fè show ke yo ripòte m yo rapòte m m tounen m tounen menm jan ankò ou wè si klass te e vle ede vre si klass tap ede ekip li patap imilye ekip nan eta sa paske yon djaz tankou ekip ou gen 2 chantè bèbè De chantè dèyè de chantè masisi De chantè tèt anba D-perfect kap detone Ou pa konn se krazel kraze blondedy to M pa kwè misye pa janm chante mizik sa byen Yon mizik vye polo tafya fè chante pou D-perfect paka chante An m di nou sa klè mesye R&B an pa foure l nan konpa a. Ki misye Jean Jean Rouge epa Jean Jean Rouge non e ki misye rele ankò nèg ki tal nan konkou chante nwèl ki te nan krezi a ki misye rele ankò mete non misye la mwen krezi ta vin nan pi gwo jazz li vin pi bèl chantè sa vle di konpa dirèk la gon vokal li gen konpa dirèk la gon vokal ou wè vye gazzman koulè de jwè pa aje pa nan sa misye konpa dirèk la gon vokal lè w pran nèg sa yo kap D-perfect Steeve Kay ki gen foli li pa konpa dirèk. Li pa konpa dirèk. Ekip gen pwoblèm. Li pa konpa dirèk. Men sa, sa nèg yo fè ekip la m pa dakò. E mwen k ap pale mesye. Sa nèg yo fè ekip la m pa dakò. Men lè w pran chantè payas tankou D-perfect gen yon foul chantè rnb, foul, al fon lòt bagay. Konpa dirèk pa nan tout bagay sa yo. Konpa dirèk pa nan tout chema, tout chema sa yo. De vye chantè tèt anba. Steeve Kay, D-Perfect 2 chantè fatra. 2 chantè tèt anba ki pap pote anyen pou ekip. Toutan vye Shabba pa sot dèyè tanbou a pou l fè leve 2 men anlè, djaz fini. E mwen k ap pale mesye. Mwen m gon grenn pwoblèm e pou klass. Lè w di ou di wi. Kouman m fonksyone? Non pil lè m di yo nan m ede yo lè w di ou di wi ou paka ni ki detay rele chwa tonnè ou paka w ap ede yon moun ou ede l an mati tèt la mesye kòmsi klas ede ekip an matye a ti chantè gen foli zuzu konpa dirèk pa mande zuzu konpa dirèk nou jwenn nan facebook ou wè nèg k ap pale fransè sou konbyen moun yo fè. Swiv byen bwè nèg ki gen foli pale fransè ap moute moun fransè pandan yon peyi fini tout moun grangou ladann e yo rese jwe swi pandan yo raze ak pale fransè ok ti vakabon k vin mete facebook la e gen foli oh wi m te edike m pale fransè m dis nan bounda nou facebook bay nèg vin ale fransè facebook e mete grenn nan mouda w ba moun plis. Gade bann vakabon k fini gen foli fè chwa fransè. Konbyen moun yo fè? Yo fè 4, 5, 6 moun. 12 moun, 13 moun. On peyi tou grangou, menm Facebook la tou nèg yo gen foli vin jape an fransè, vin pale fransè, vin fè kaka. Ale di menm jan peyi a fini an la, nou bezwen yon prezidan grenn nan bounda. pou jere peyi a e manke boule limyè wouj e vilaj de Dye ki se mèt jou sa. Izo ouvè kòw kale kòw ou ak sa dèw. M pa sa Ayiti m pa sa de vilaj de Dye. M fè gwo dezòd. Vilaj de Dye ouvè kò nou kale nou gen wòksa dè nou. Mèt jou. Yon peyi fini, Facebook fini kounye tout vakabon gen foli vin pale fransè. Oh wi pale fransè, sa fransè fè pou ou? Kisa fransè fè pou ou? Ou pale fransè sa w posede? Ou pale fransè ou pa gen anyen. Yon pakèt nèg ap wè w vin pale fransè sa w posede?

On peyi fin nan eta sa. E pa sel ye kounya non. Eske kounya pou moun pap domi pou wè sa klass fè vibe ee sa klass fè ekip la eske nap dakò si wap ede metem on djaz tankou klass klass pa gen rezon pou lap jwenn dezyèm ankò la klass pa gen rezon poul pwouve li ka jwenn dezyèm lè pou nèg tankou Richie Pipo nèg sa yo pwouve lè pou nèg tankou Pipo klass chaje pwoblèm lè pou on djaz tankou klass klass chaje pwoblèm Pipo pa on bon animatè Pipo son gwo chantè. Pipo son nèg kap byen chante men pipo gen pwoblèm sa ki nan animasyon an. Klass gen pwoblèm animasyon. Richie gon on vokal krikèt, Richie pa ka anime. Klass gen pwoblèm animasyon. Wi klass ap byen jwe. Ke w rayi e klass, klass fini avèk sak rele ekip la. Klass fini avèk sak rele ekip la. Men kòm se animasyon. Shaba manje nèg nan mès yo vye shaba tèt anba lèl bon fòm dil bon sa mpa bezwen misye men lè misye ka fèl djazz ki rele klass la gen pwoblèm animasyon lè wap gade pipo lè wap gade pipo pipo se rele lap rele pipo pap anime pipo ap rele. Pil pòv ap anime pandan klass ap byen jwe. Ou mèt di sa w vle la. Klass ap byen jwe. Ke w renmen klass ou pa renmen klass, klass ap byen jwe. Klass gen pwoblèm animasyon. Maestro Richie fin granmoun, li pa kapab. Pipo, nou ka konte sou Pipo, men Pipo pa gon bon animasyon. Pipo se rele l ap rele. Pipo pa m tande byen m pa ka m pa ka ni rayi ni pipo m pa ka rayi ni Richie kotem jwe ni Richie pa jwe la ni pipo pa jwe la Richie poko jwe afrik pipo poko jwe afrik tout frekon Richie ap fè a la Richie poko jwe li fou Richie poko fè nouvèl kalidoni Richie poko jwe bèljik a vle di nèg sa yo m pa rayi yo men m di nou sa klè mwen m fè cho isi a la ke ou renmen m ou pa renmen m pa bè moun renmen m si m gen kòb nan moun nan m ap de fonksyone. M pa bezwen nèg renmen m men sa nèg yo fè ekip la la wi ekip shabba son ti vagabon yon ti foli frekan ekip pa merite sa men lè w gon maestro tankou drazon nan ekip nèg yo imilye e mwen kap pale mesye la mwen fè de kout jou paske m pral plen mouda nou la m pral flite grenn nou la grenn pa grenn e rès dosye pou di manzè e gen dosye m pa manyen la yo pou di manzè. Dah kite mesye rele biggy detay kite mesye jwenn biggy detay mkonn kote biggy detay ye bon la nou paka jwenn biggy detay pwoblèm nan se pa show a mchache biggy tout kote mrele menvite biggy mpaka jwenn biggy aye gwo pwoblèm la se gwo pwoblèm la pral flite grenn nèg yo la. M pral flite nèg yo grenn yo lè grenn pa grenn M pral flite grenn Blondedy M pral flite bounda plastik lala Talè konsa E dosye sa a M genlè ap kite lè ap mache M genlè ap kite dosye M genlè ap kite dosye Blondedy a pou Di Manzè Paske sa k fèt la Sa k fèt nan New Jersey a la pa sipoze fèt Sa ka fèt la Tande byen Tande byen Lè w ap ede yon moun m ede w A monchè m di w nèg ou pa gen kòb m ap ba w sipò Li klè Anpil nèg map jwe la yo pa peyem. Anpil nèg mwen ale la yo paka peye show a. M chwazi pou m jwe yo lèm gen 2000 moun, lèm gen 3000 moun. Si klass tap sipòte ekip vre, klass te sipoze jwe avan. Paske klass pa gen lòt group ankò. Klass pa gen anyen l pral pwouve ankò. Klass te sipoze ouvè bal la pou ekip pandan m chwazi jwe avèm. Map tande deklarasyon Pipo Okap di monchè Shabba. Alò ba nou an fè dezòd. Non misye pa fè dezòd. Men si n chwazi ede misye. Si n chwazi bay misye bèl la. Bay kòm Shabba son ti vakabon yon ti sousou yon ti souflantchou yon ti vakabon m pap goumen pou ekip m pa gen foli bè a nèg ekip yon pakèt malere ki pa sou anyen se yon djaz tèt anba ki pa al ankenn kote ekip pa gen yon chantè e de vye chantè tèt anba yo pa konn sa y ap chante yo gen pou yo chante an anglè yo pa konn ki sa y ap di yo pa konn ki sa y ap di e de chantè fatra Mwen menm m defann ekip men ann defann lèm di wi m di wi a vle di si e kòmsi si ekip klass la di wi yap sipòte ekip ann sòti avèk ekip nèg yo se pa nèg yo love la nèg yo sipoze ba nèg yo love la san pwoblèm. Bon bagay ap komanse a minwi. Minwi konbyen kounya kiyès kap jape kap pale vye anglè e Guy wewe moun sal map mande pouki machin pa pale Guy wewe kounya pou Guy wewe kanpe nou mikwo li pa konn sa lap di lap di komsi lap di light lap di night komsi map mande Guy wewe poukisa machin pa pale Guy wewe kounya kit kat sou ki nèg yo ap kraze w konsa poukisa w pou tèt yo pale anglè kit kat se fanm Guy wewe kit kat pale bon anglè bon kounya poukisa kit kat Pa moute kiwe pale anglè. Koulè kiwe an pale anglè dyòl dyòl sa tou gen foli an prese gen foli pale anglè m pa konn nèg la m pa konn misye pa bliye pale anglè pale kaka misye ap pale kaka m kwè misye ka bon men koulè la si w gen kitkat kòm fanm ou rele kitkat fè l travay avè w fè kitkat di w gen pou di kitkat ka ede misye kitkat se fanm ou konn ap bat kitkat kitkat se fanm ki wewe bon fanm ki wewe. Guy wewe pran pran kitkat nan men Richaribe. Bagay sa fè Richard rive mal. Yo ka bat Guy Wewe nan lakou New York City wi. Sa vle di Guy Wewe pran kit kat nan men Richard rive. M regrèt m pa jwenn Biggy detay, kote l t pral pale de album kay la m pa jwenn Biggy detay. Biggy detay wap fè gwo dezòd, rele show a m rele w m pa ka jwenn ou. Sa vle di dosye sa se dosye, se pwoblèm kit kat e pwoblèm e pwoblèm Blondedy a nap kite l pou dimanche. E pwoblèm e pwoblèm Bedjine nan nap kitel pou ti manzè la mpaka m gentan fini deja mesye yo ripòtem 2 fwa m tounen menm jan nan boul figi yo sa vle di dosye dosye Guy wewe a l pou ti manzè e dosye Bedjine nan l pou ti manzè e Bedjine pa gen moun mouri pou Bedjine abiye konsa pou lal jwe lakou nou djèse pandan maklòt ou la pandan maklòt ou blondedy la pou abiye sal konsa tankou moun ki pral nan antèman. On vye ba nwa nan pye w, ou fout on vye talon nan pye w. Bon, bon, kote kote mal pwòpte sa yo soti? Poukisa machin pa fòme bedjine kote li nou jodi a? Kòmsi on peyi nou djaze chaje rad ladan l pou al jwe konsa nan figi moun? Map mande poukisa machin pa frape yo? Paske sa a, yo merite pou machin frape yo. Paske ou pa ka al jwe nan on peyi kote chaje rad, ou pran on vye talon, on vye ba nwa fre nan pye w anndan talon. Kounye a Bedjine te ka fon dosye Bedjine nan pou di manzè a sa gen dosye m pa ka lage kounye a paske li pa fè sans. Li pa fè sans pa gon biznis serye kote moun gen rad ap met rad kounye a e vye kadilak lan l ap biye. Kounye a se vye kadilak lan k ap fè jalouzi pandan w ap fè jalouzi Richard kraze Bedjine sendomeng. Tout chèlbè k ap fè Richard kraze Bedjine sendomeng wi. Richard renmen fanm gwo bounda. Bouda Bedjine pa twò piti e Richard Cavé kraze Bedjine Sendomeng wi nan videyo JG m pa konn ki jan videyo a ye la Richard Cavé kraze e fòm Richard Cavé men lap moute lap moute kadilak ap fè e kadilak e grenn nèg ki bat Bedjine anpil nan fè grimas ou konnen malere konn gen fanm. Kounye a yon vye nèg tankou kadilak ou fèk gon viza nan menw menm anglè ou pa tande ou pa pale anglè ou pa konprann anglè m ka konprann ou pa pale anglè men ou ka mande yap mande sa ou vle manje kadilak al nan resto epi yo di sal vle manje li bèbè wi e ri lap ri hahahahahaha kadilak nan resto yo di misye sa lap manje e ri misye ap ri wi li pa konprann anyen m pa kont li li sot ayiti Men valè nèg ki sot ayiti kap pale anglè bon vye dipèfèk dipèfèk tande anglè l konprann anglè wi kou nan pran vye abitan kou nan pran vye abitan kadilak ki chita sou nan restoran avèk bedjine bedjine bèbè kadilak bèbè ou pa konn sa yap di ou pa konn kisa yap di tou de bèbè e de bèbè k ansanm wi. Ede bèbèt plase wi. E m pral flite grenn nou nan dimanch zen. Jodi a la e moun nou ka tou. E gen bagay m kite jodi a la. M te kite pou bgy detay but bgy detay pa ka moute nan show a. Men m ap flite grenn nou demen. Yo rele m Jimmy Dany. Pa gen m pral pèdi isi ankò. Pase biznis mizik la pa ka rete konsa. Gen bagay m pa manyen la. Dosye New Look m pa manyen l. E nou gen dosye New Look m kite l pou demen. Se pa de dosye m kite la pou demen. Dosye K-dilak Bedjine nan pou demen. E dosye Blondedy a pou demen. Blondedy ka fè gwo jalouzi pou demen ayy kadilak kraze kadilak kraze blondedy nan pisin ayy dosye sa yo la pou demen nan di manzè em garanti nou rale mete telefòn nan chaj brodè di manzè pap dous m rele biggy detay la gen enfòmasyon e biggy ki ta pral ban mwen yo m paka jwenn biggy detay gen enfòmasyon la se biggy detay ki ta ban mwen yo. Big li m paka jwenn big li tay Men la Li paka rete konsa mesye Biggy de tay rele show a pa rele m sou whatsapp rele show a e sa te k live gracia delva rele show a nòmal m ka pwan m la pou de vè mèt gen jezi le mond ap tande show sa le mond ap gade show sa Biggy de tay rele show a nòmal rele m rele m sou facebook m ap pwan w rantre anba show a rele show a. Anba chwa pou antre pou m rele w m voye pou fè sou rele chwa antre anba chwa rele w men sa kap pase sa kap pase biznis sa la mesye mesye si n pa pale lap mouri paske koulè pou wè blondedy bounda plastik kap voye pwen ba yon moun ki konn chante blondedy ap voye pwen ba bedjine m gen videyo m wè videyo wi blondedy ap voye pwen ba bedjine bedjine kòm abitan ki pran yon vye ba nwa foure nan pye l avèk yon talon lò. Foure nan pyel tankou se mèt mò. Ou konn wè lè moun mèt mò an ayiti wap wè mèt mò a chita devan ap tann devan sèkèy la men se bedjine bedjine gon vye talon tèt anba nan pyel bgy ti live a gate mezanmi m tèlman anvi pran zanmi an la m fè misye pale la banm dosye pa ka man bgy. M voyel pou li la m paka jwenn biggy m telman viv an biggy detay la m paka jwenn zanmi an kounye la biggy dim li la biggy detay ou fè pa kale kòw la m anvi pranw m paka pranw e biggy detay m anvi pranw m paka pran biggy detay alò di kounye la pou bedjine mete rad sa sou li map mande eske pa gon moun ki di bedjine jan w abiye a pa bon wap jwenn nou djaze kote k chaje rad. Pou Bedjine gon vye talon lò avèk on vye rad nwa on vye ba nwa foure nan pye w pral chante pandan matlòt ou la M te ka konprann si matlòt Bedjine pa la pase Blondedy se fanm Kadilak Kadilak kraze Blondedy nan pisin Kadilak kraze e ou mèt di sa w vle vye Blondedy bounda plastik la e chou òf li ye. Kouman ap di Solène Blondedy ni Florence ni Blondedy e show ap fè? E show biz yo ye show ap fè? Se show medam show ap fè? Ou menm ap di show yo pa renmen medam sa yo, medam sa yo se show y ap fè. Se menm jan avè m, ou ka vin la a, monchè o yè show a gen kontni, m pa w nèg depi fè moun pase m. Men m, tande mizanmanti a la, m pa w nèg defi la fè show la pou fè moun pase o yè show. An ala misye bay kontni non e pa kontni li se vini vin pale pot yon bagay bann visye pale dja jwenn lòt titi anpil nèg ap tann di nou sa klè mesye tonnè pou boulem demen nap gen oeuf di manje a bèl anpil m t anvi pran bgy detay e vye frè mwen m t anvi mete misye la pou misye banm dosye m paka jwenn bgy detay. M pa ka jwenn Biggy detay pou l ban m dosye wikenn lan e dosye wikenn lan la a. E gwo koze wi. E gwo koze an 2 ekip Maestro de la Sauvache pou jan Shabba ap di jedi a sa. Maestro e e tande byen Shabba. Si de la zema sou ekip, dakò de la zema sou ekip. Pou se lè nèg yo vin nan York City, kounye pou se Shabba. Kounye pou se Shabba kap di men ki mizik kap jwe. Oh jwe la familia. Mezanmi nèg yo tiye la familia. Ekip tiye la Ekip tiye la familia. E map gade klass, klass tòtòt ekip wi. Nèg klass yo mechan. Map gade klass mesye nèg yo mechan wi. Nèg yo komsi nèg yo pa vle yon lòt djaz moute. Sam wè klass fè a la klass pa vle yon lòt djaz. Maestro Dje ouvè kòw kale kòw e mwen gen show isi. Rès dosye Donald Hidji a se dosye map vin avèl demen. E Donald Hidji ti vakabon nan tout baz kap pran video Bedjine kap montre kijan Bedjine tap pran nan avèk Kadilak la misye ap monte tout kote. Video sa Donald Hidji vòl ba Maestro Dje. Bedjine mwen pral bay yon bagay Donald li di pote Bedjine ba Maysodje paske yo te renmen lontan Maysodje kraze Bedjine lakou Boston se Donald li di ki te pote Bedjine ba Maysodje tande byen ou pa gon chofè ap baw 200 dola pou soumoun konsa ou pa gon chofè Donald li di rele kamera lap moutre moun kijan Bedjine ak Kazak ap pran lang.